M salye tout ayisyen an jeneral ni sa k ap viv aletranje ni sa k ap viv ayiti mwen menm se yon ayisyen menm jan avèk tout ayisyen k ap viv ni sa k te ka rive Ayiti, ni sa k ap viv aletranje. E m p ap viv Ayiti. Men, e, an reyalite, e mwen menm, mwen gen yon ti pwoblèm. Pase moun challenge, atyèman la, de kesyon de kòb petwokaribe. Mwen menm. M pou kob sa pou yo fè limyè sou li. Mwen pou mwen la pou yo fè limyè sou kob sa. Men e gen anpil moun ki di map regle bay fanatik e m pa gen pwoblèm. Men an reyalite e kob fon petro karibe sa mesye. Mwen pa gen okenn nèg, okenn lidè ayisyen m fè konfyans pou ta kapab fè limyè sou kòb Fon Presto Karibe sa. Paske, e sa k fè m di sa, e gon pwoblèm nan afè kòb sa, gon se gon afè patizannri. E, w ap wè, yon ankèt fèt. Pandan ke ankèt lan fèt nan, w ap wè gen minis yo retire, w ap wè Beauplan te fè yon ankèt, e Youri te fè youn tou. Pandan ke senatè Beauplan fè youn, senatè Youri Latortue fè youn. Nan chak ankèt nèg sa yo, nou wè yon bagay ki diferan de ankèt. Chak nèg sa yo. E wap wè nan ankèt youri a gen nèg yo retire. E nan ankèt latoti a gen nèg yo mete bo plan retire ladan yo. E nan pa blo plan yo wap wè gen moun lajoute ki pat nan pa youri a. Se sak fè mwen menm m plis m pa wè m pa fè okenn nèg ni lidè ayisyen konfyans. nan e afè fon petro karibe sa paske m plis kwè si yo te kapab chèche yon konpayi e entènasyonal ki net ki pa kap ki te kapab fè ankèt sou afè fon petro karibe a paske m pa kwè nan nèg sa yo paske gen anpil nèg kap vin di ke yap defann pèp la gen anpil nèg ke di ke yap fon bagay pou pèp la tandiske se pa anyen yap regle pou pèp la. Nèg sa yo pa regle anyen pou pèp la vre paske nèg sa yo nèg sa yo nèg sa yo paske se pa anyen yap regle pou pèp la vre m pa fè nèg sa yo okenn konfyans m pa fè nèg sa yo okenn kredi e sou afè fon preto karibe a pito yo rele yon espè entènasyonal vin fè ankèt sou li, lè sa map santi m fyè de tèt mwen pou m wè eske nèg kap di yo pa ladann nan eske yo pa ladann vre e nèg kap di yo ladann nan se lòt ki ladann nan pou m wè kòman sa pral mache paske nèg sa yo ki di ki kap fè yon ankèt yap di yo bezwen limyè wi fòk limyè fèt men mesye se nèg sa yo an ayiti e politisyen sa yo k pral fè ankèt sa Mwen menm m pap apiye l paske pap gen yon bon ankèt vre. Pase depi kilè Ayisyen te konn fè bon ankèt konsa? Mezi moun nou genyen k mouri, mezi pwoblèm ki pase an Ayiti, nou pa janm ka jwenn okenn solisyon. Pa janm gen youn ki jwenn jistis. Pou panse kòb, lajan, kòb wi. Ou pral tande kòb kounye w pa jwenn ankèt ki abouti sou li. Mesye, an reyalite, mwen menm, se sa m te gen pou m di. Mwen menm, m kwè nan tèt mwen, Pa gen okenn ankèt vre kap fèt. Anyen. Pase son lajan ki manje. Menm nèg kap rele bare yo. Menm nèg kap di se si se lòt bò. Menm nèg sa yo patisipe nan lajan tou. Gen nèg kap pran pòz met tèt yo. Yo di yo pa ladan, yo pa se si. Men tandiske. Nèg kap rele bare, nèg kap rele di yo bezwen limyè fèt sou ankèt sou fon petro karibe a, majorite ladan yo te ladan l. Majorite ladan l. Pou ki sa chak ankèt ki fèt yo diferan? Gon diferan moun ki parèt ladan yo? Hein? Mesye, e la mwen te, menm pa se ke m ap wè m ankò, e n ap kontinye pale e sou kesyon sa mesye. Ok? Babay.